Ou ka imajine w, mwen menm prèske pa chita. Depi Liline vin la mwen menm, e sòti m sòti. Ou menm tou, si w pa nan kaye w, ou nan chanm ou prèske. Mwen menm konnen m an bay lavi fè manje a mwen menm, m pa nan fè bagay sa yo menm. Donk, se ou menm ki gen plis kontak, ou gen zanmi, chèche yon moun, fè zanmi w yo chèche yon moun pou w vin travay ba yo.

Kèt mesye. E fanm fò jan yo lage pye men Geno gentan lage pyel Wens beat sa fè kèk semèn depi misye lage sèl mwen menm wi genlè nan baz la ki ret sendomeng la menm Fanm fò jan menm fòm fè kèk apèl la m wè ki moun ki te ka fon jan fil pou mwen menm.

Kòman sak pasel ankò. Ou pa pa diw se menm bagay ap fè la polis ankò non Pierre. Monchè ou konnen depi ou depi depi yon ti sòti trè trè trè bagay men yon ti foli map sot ladann yèswa patnè lapolis kwaze avèm men yo mandem kòb m di m pa gen kòb nèg yo metem nan prizon frè. Eske w eske w tande menm ou menm ou konn sa fè lè w di m bay sa w m pa okipe w paske ou pa gen yon dat menm depi m sonje depi mwa desanm mwen di w biyem m jwenn yon okazyon la menn E voye e foto premye paj la swa ban mwen. Ou fèm konprann ou sendomeng ou di sou dat ou alèz ou lib e lèw prè wap dim. Se vre sa ap toujou rive paske ou pa tande se pa de moun ki vle yon moun etazini fil pou yo kite sendomeng ni ayiti non men ou menm se pa sak manman yo menm sa ap toujou rivew menm. Steeven non sak pase kounya la apre. Monchè men e
ou menm ki konnen kisa w ka fè pou mwen patnè e afè pam ou ye pou wè kòman w ka retire menn e nan peyi an patnè e. Non m pa montre w mwen bal nan chanm mwen tèt lan fèm mal m bal kouche. Se toujou konsa yo. Non chak jou li vo li vo li vo menm.

M pa m pa alèz menn m paka paka sòti bagay sa yo pa fèm byen menn.
Bon kounya la ou wè bagay yo kounya la ou pran desizyon epa vre.
E kòman nap jere sa menm. Ap e gade nonm e bon men sa men sa m pral fè pou ou la e m pral rele kouzin mwen an paske e kòm m te ka di w sa e manzè li menm E kanèl bèl se menm okazyon sa mte jwenn tou dènyeman la e li fè kason kay la e mpral pale sa san mavel mwen menm mpap baw manti m fè kason machin la menn mon ti jan bès e sa mpral pale mpral pale a kouzin e voye premye paj la swa ban mwen ou tande ou pa bezwen rès paj yo selman selman premye a premye paj la selman wap voye ban mwen e lap sot travay e a 5 è edmi.

Ebyen ok bro e kem kem kem komanse kontan la e. Yo gade pa e pandan m di w sa kouzin ap vini talè tou voye l pou mwen depi l vini la e m pap tou pale sa yo paske m te toujou konn ap pale l de ou m te di w tout mwa desanm pa gen okazyon vin rapid menn ou ta dwe vin isit menn Sa vle di la BMG fiti fiti dyaspora Ban mwen eskize sa paske li ka fè m jounen moun pou travay la. Alo Evelyne Koman ou ye m pa gen kontòl ou non papa Sa w konn pase la menm tou An moun bezwen Pou pou travay lakay la pase ke sou konnen sou lwa entan sou manan inivèsti lèm vini kèm baka jounen pou manje li rad mwen baka lave ou konnen ba koman ka edem nan sa. Bon epi sa tou pou fò fòm bò kòb tou e bay ou lè map jere sa map jere sa ok.

Donk si se avèk cheve pa w ke w ap fè l, l ap koute w 5500 goud sou baz. E si se estansyon w ap fè tou, nou fè estansyon 100 dola baz. Non, m pa gen pwoblèm non, men m disponib jodi an. Sa pral depann de ou menm. Kòman? San dola ye? San dola ou di men ou byen mil peche? Ha loj map kole nan tèt ou avèk kredi klou ou byen kòman? Mesye ekskizem wi men se pa bagay m renmen fè tankou repouse kliyan men men ou pa sou travèy bro e m pap kapab frè m pap kapab ok one love frè yeah talè pandan wap pale avèm la menm m gen nèg ki rive kotem nan la frè. Seyise. Sa nèg la vle yo pou li djed vole li gen mil peche lap fè djed. Yon bagay men di nou yon bagay m pat konn fè ni lèm te fenk kòmanse ni lèm te debitan nan bagay yo antouka.

Deja?
Wi sa. Sa k fè m renmen pale ansanm avèk ou? Men ou konnen so, e m gen yon ti zanmi ki rele Evelyne la so, l ap ban m bon sèvis so, mande l pou rele m e maten an apre. Wè n apremidi an li vle fè l. Ok. Ou rekonèt li? Ou konn kòman l rele deja freo? Wi sista so si zanmi nou tap te pap vin jwenn deja ou ta vle konnen se ou menm ki te bay yo so pa pale avèl.
Epi wap bese tèt ou tankou yon zonbi, kijan w rele? Konsa m ye wi madam, Jilad m rele. Ki kote w soti menm? Timoun gwo mòn, Ou vle di la ou monte mòn anvan ou vin bò isi ou mache anpil? Anpil wi map.
E mete mete valiz la atè ou mare twòp pitit depi ou rive la ouvè kò w. Ok ma.
Bon sista konsa la. Men freo li paka rele matant mwen non mezanmi gon bagay epi pa rele m matant pa m pa matant ou. Ok madam. Madam?
Bon sista konsa menm. Se pa oh sista men li pa ka vin yon vye valiz kenbe nan menl la nap ah monchè freo gen bagay ou wèl pa lojik. M konprann sa w di a men son moun li yo ka pa konprann. Ok freo ok eh tande non banm baw prensip isit lan ou wè bò isit lan m son moun ki pa leve bonè men imedyatman m leve fòm jwenn bagay poum manje le maten m sipoze jwenn manje m a lè epi anndan an fòk anndan an toujou klin lave veso fè tout bagay N ap peye w chak kenzèn. Sa vle di chak kenzèn 5000 pesos, chak mwa 10000 pesos. Bank di nou se sa.
Ou menm k ap peye l nan bank li a. Men non freo, m ka, m ap fin pale ansanm avèk li, menmsi se ou menm k ap peye l, se ou menm ki gason, men kanmenm m ka toujou ba l pri a. Epi, poukisa ou enterese pou w pale a demwazèl lan vit konsa? Mwen menm. Non, dezole, dezole. Kontinye chè. Se janm diw lan. Epi, m pa renmen moun kòmsi si m pa ba w aksè nan yon bagay pou w manyen afè m. M se yon moun ki trè, trè dwòl nan sans sa. Sitou pou chanm mwen. Moun pa rantre nan chanm mwen. Ou wè menm freo, depi l ap rantre nan chanm nan, li toujou frape. Chanm mwen, respekte sa. Ok madam.
Ok madam.
Le pli souvan lè nou vini biyè nou pa ka kase ze aprè de twa semèn nou pran kay lan pou nou. Mwen menm m pa nan, epi m toujou gen yon zanmi m la k rele Liline, depi l vin la, ba l bon akèy. Ok madan. Tande byen sa m di w la? Asta. Ki sa ankò freo? Se jan m te di w la. Chanm ou a goch, nou te prepare l ki te pou w ap wè l tou ouvè. Rantre, mete valiz ou epi retire ranyon sa sou m m pa ka wè l. Tankou bagay ki sot nan bouch bèf. Leve, leve, leve. Ki sa? Tankou yon vye granmoun, yon jèn fanm li konpòte kò l konsa.

Pa di m se renmen w ou gentan renmen ti bagay sa m te wè ki te chita sou kanape a la non. Mwen si sa son moun li ye.